e pou lapolis nasyonal dayiti e ke se swa du sipo e udo katdi etc pou nou site ke sa yo te rive rekipere 2 fuzi M 14 3 fuzi de kalib 12 e yon bokit katouch de kalib 5 pwen 56 e yon jilè par bal avek enskripsyon la près li mande pou nou fon ti ensiste sou sa. Pou nou gade mòd operatwa bandi yo pou twonpe vijilans popilasyon an, dèfwa yo itilize jilè Polis Nasyonal Dayiti, fè yo pase pou de polisye ke yo pa ye, men yo vin pran abitid tou ap fè yo pase pou de jounalist ke yo pa ye, kote yo pote de jilè avèk ekrito laprès. Le 5 janvye a Bèlè te gen yon lòt operasyon, pase se 2 operasyon, nan operasyon sa te genyen yon M 16 ki te rive rekipere, yon chajè, yon jilè pa bal avèk enskripsyon polis, 2 long vu, yon kas balistik e te genyen 2 arestasyon. Lòt operasyon ankò te genyen yon M 16, yon kalachnikòf ki falsifye,

e pou fè yo pase pou moun ke yo pa ye e pou rive twouble òd sosyal la. Lapolis chak jou ap revize strateji li pou ap eseye adapte mòd doperasyon yo pa rapò a de nouvèl strateji ke yo itilize, men li ekstrèmeman enpòtan pou popilasyon an pou li menm pou li konnen sa pou mezi de prekosyon yo pou l kapab pran yo o maksimòm. Pou nou avanse, sa vle di ke si tout bagay sa yo fèt, yo pa rete san enpak e sou popilasyon an. Donk operasyon sa yo, yo genyen dè enpak. Sètènman, nou kapab obsève e sitiyasyon sa ta pral dire anviwon ennan depi Kenskòf, te an difikilte, operasyon sou operasyon t ap miltipliye, anpil entèvansyon ki fèt, men jodi a, a la favè dè zefò konjige avèk lè zotorite lokal avèk la po pulasyon de Kenscoff, otorite lokal yo avèk lapolis rive stabilize Kenscoff, nou kapab di sa, e sant komèsyal yo yo ap refonksyone o fur e a mezi. Ba lavi la nan Kenskòf lavi e aprann donk li on ne peut plus enpòtan pou nou kontinye sou menm lanse sa. Nou wè enkirsyon kriminèl yo nan katye yo, yo diminye konsiderableman e sa se on enpak dirèk de entèvansyon sa yo, de doperasyon sible sa yo e an revanch enkirsyon polisyè yo, yo entansifye. Nan tout zòn nan kapital la, n ap pale de Bèlè, n ap pale de Santrevil, n ap pale Wo e Ba Dèlma, n ap pale de Waf Jeremi. Donk operasyon yo, yo entansifye, nou tout nou remake sa. E dè pèt konsiderab enflije nan ran bandi yo. ke se swa a Tòsèl, a Dèlma, a Bèlè, a Lasalin, etsetera, nan santre vil yo, etsetera, le Wo e le Ba Artibonit, san nou pa san nou pa bliye le depateman di Sant. Lapolis antann kontinye sou menm lanse sa a, paske li kòmanse bay rezilta e li dwe kontinye bay rezilta, paske fòk popilasyon an rive jwenn kalm ni avèk serenite li, pou l vake a aktivite yo. Fwon departeman Sant avèk departeman Latibonit yo kòmanse jwenn kalm yo an atandan vin genyen de zofansiv bokou plis sevè k ap gen pou rive nan jou k ap vini yo. Kòm bilan operasyon yo nan trafik.

ke lapolis rive retire nan men bandi yo avèk 12 mil, nou redi sa, 259 minisyon ki te aple pou twouble òd sosyal la. Lapolis antann kontinye e sou menm lanse sa, li konte, l ap kontinye konte sou apui popilasyon an, l ap konte, l ap kontinye konte sou efò k ap deplwaye nan pi wo nivo Leta a, patenè nasyonal e entènasyonal k ap ankadre fòs de lòd yo. N ap toujou konte sou sa e se sa ki pou ba nou rezilta e vwala nou temwen, nou gade, nou wè l, nou santi l, nou obsève l, rezilta kòmanse vini. Nou pa konn èske nou a 25 pousan, èske nou a 50 pousan, men sa ki sur nou dwe rive pi piti a 90 pousan. Mèsi bokou laprès. Mwen kontan nou te vini. Sètènman, yon fwa pa koutim, lè yon koutim kòmanse yon fwa, mwen gen chans fè konferans la avèk Direktè Kominikasyon an. Sètènman, nou petèt gen yonn ou de kesyon. Nou tèlman esplike klè, petèt nou pa genyen ditou. Men si nou genyen kanmenm, n ap tante reponn avèk kèlke kesyon.